Nou salye tout moun, nou di bonjou, bonswa, depandamman de lè ke ou menm wap gade nou an. Jodi a se yon gran plezi pou nou ansanm avèk ou, e menm jan ke li menm nan li toujou ye, e pou ke nou menm nou prezante w sijè yo, e prezante w tutoriel yo, se toujou ansanm avèk kè kontan. Jodi a nou pote yon sijè ki vrèman enteresan pou ou, menm jan ke nou toujou fè l la. Byen avan ke nou prezante w sijè a, nou ap felisite ou menm ki te deja abòne ansanm avèk chanèl YouTube la. E ou menm ki ap gade e ki poko fè sa, nou ap mande w pou ke ou menm ou kapab klike sou bouton abòne a, sou bouton subscribe la. E pi aktive notifikasyon an pou lòske nou lage videyo pou ke ou menm ou kapab youn nan premye moun ki wè yo. Paske nou toujou lage sijè ki cho, sijè ki enteresan e sijè ki trè edikatif. E jan ke YouTube li menm nan, li voye email la pou nou, li voye mesaj la pou nou pou ke li menm li kapab felisite nou pou kantite moun ke nou deja genyen, enbyen jan ke YouTube te ba nou konsèy la pou ke nou pataje ide a, pou ke nou pataje nouvèl la, enbyen nou pataje nouvèl la. Jodi a nou pote yon sijè ki vrèman enteresan pou ou menm jan ke nou toujou fèl la. Ou menm ki ap gade nou, sijè nou pote pou ou jodi a se fason ke ou menm ou kapab sekirize WhatsApp ou. Koman ke ou kapab sekirize kont WhatsApp ou. Enbyen eh zanmi m pou ke ou menm ou fè sa, ou ap genyen pou ou aktive. Yon fonksyon sou WhatsApp ou ki rele verifikasyon an 2 etap. Li vrèman senp e pou ke ou menm ou fè sa. Men sèlman li mande pou swiv nou avèk anpil atansyon e gade videyo a jiska lafen. Ebyen, avan ke nou montre w fè sa, nou ap ba w yon ti detay ki vrèman enpòtan. Sou verifikasyon an 2 etap la. Kisa ki verifikasyon an 2 etap la? Verifikasyon an 2 etap la se yon fonksyon li menm nan ki opsyonèl sou WhatsApp ki pèmèt ou sekirize kont ou. E verifikasyon an 2 etap la se yon pin a 6 chif ke ou menm wap gen pou kreye pandan wap itilize fonksyon sa. E lòske ou menm w ap aktive verifikasyon an 2 etap la, osinon tout tantativ, lòske ou fin aktive verifikasyon an 2 etap la, tout tantativ ke y ap gen pou yo fè pou yo verifye nimewo ou sou WhatsApp, enbyen li ap yon obligasyon pou ke ou antre pin nan. Sa vin fè ke li ap ekstrememan difisil pou ke yo pirate kont WhatsApp ou, pou ke yon moun itilize nimewo WhatsApp ou pou ke li menm li kapab aksede ansanm avèk, pou l pran kontwòl WhatsApp ou osinon pou l aksede ansanm avèk mesaj osinon videyo, kèlkeswa sa ke li menm nan l ap gen pou l fè ki gen rapò ansanm avèk nimewo, ebyen fòk li konnen pin sa. Si ke li pa konnen l, li p ap kapab aksede ansanm avèk. Kont WhatsApp ou se vreman enteresan. Pou ke ou menm ou fè sa, wap gen pou antre nan paramèt. Wap gen pou ouvè WhatsApp ou premyèman. E pi ou klike sou 3 ti pwen an ki se plus d'options. Apre sa ou antre nan paramèt. Lè ou fin antre nan paramèt, wap klike sou kont. Lè ou fin klike sou kont. Epi, w ap antre nan verifikasyon an 2 etap. Epi, annapre y ap ba w posiblite pou ke ou menm ou aktive li. Nou pral montre w kijan pou fè sa. Se pa difisil, men sèlman swiv nou avèk atansyon. Yo ba nou yon ti remak ki enpòtan pa anba a. Yo di nou, konsa, si ke ou menm ou resevwa yon imèl pou dezaktive verifikasyon an 2 etap ou, men ke se pa ou menm ki fè demand lan, yo di w konsa, Pa klike sou lyen an. Li posib se yon lòt moun ki ap eseye verifye nimewo sou WhatsApp. Se enpòtan. Wè, tout tantativ, jan ke nou te di yo la, yon moun, tout tantativ wap gen pou w fè, yap gen pou w fè sou WhatsApp ki gen rapons anvè nimewo, fòk ou antre. Fin astiche sa. E pou ke ou menm ou kapab dezaktive pin astiche sa, se atravè WhatsApp wap gen pou fè sa toujou. E pi fòk ou fè atansyon ansanm avèk email ke wap antre a paske. Si tout fwa ou bliye epi nan ti chif la pou ke ou menm ou kapab rekipere kont lan pou ke ou pa pèdi l, se a travè email la ke ou menm y ap voye yon mesaj pou ou pou ke ou menm ou kapab rekipere li. Men si tout fwa ke email ou te mete a li pa bon, enbyen w ap pèdi kont lan paske WhatsApp li menm nan lòske ou antre email la li pa eseye konfime, konfime egzati. Egzaktitud imèl la, li pa eseye konfime si imèl la li menm nan li egzak. Ebyen nou pral antre, nou pral fè aksyon sa sou WhatsApp. Nou pral montre ou kòman ke ou menm ou kapab aktive fonksyon sa sou WhatsApp. Pou ke ou fè sa, nou ap antre nan WhatsApp. Wè, nou ouvri WhatsApp, nou ale pou nou. Ap nou ouvri aplikasyon whatsapp nou nou ap gade trè byen pou mwen antre nan whatsapp mwen yo dim whatsapp mwen derouye yo dim pou mwen antre nan whatsapp mwen fòk mwen touche kaptè danprent mwen an pou ke nou te aktive fonksyon sa li menm sou whatsapp mwen sou whatsapp nou nou pa itilize oken oken aplikasyon se vreman enteresan e Pou ke ou menm ou kapab mete anpwent ou sou WhatsApp ou, pou ke ou aktive fonksyon sa sou WhatsApp ou, wap jwenn lyen an nan deskripsyon an, anba videyo a. Wap jis klike sou li epi wap wè de A a Z kòman ke ou menm ou kapab mete kòd anpwent ou sou WhatsApp ou. Se vrèman enteresan ankò. Sa se youn, yon lòt fason ankò pou ou sekirize kont WhatsApp ou. E ou pap lan bezwen kache telefòn ou pou mete pou antre chema osinon kòd. Ann ale nan sijè a, nou ouvè WhatsApp nou. N ap gade, m te tou ladan l. N ap gade la, ou wè pou m antre nan WhatsApp la, yo mande m pou m antre kòd pin mwen. Men mwen te genyen. M te deja genyen li aktive se sak fè sa. Map antre kòd pin nan. Lèm fin antre kòd pin nan wè yo banm aksè ansanm avèk WhatsApp mwen. Map klike sou para m klike sou pli dopsyon 3 ti pwen ki anlè a ki se pli dopsyon m klike sou paramèt. Lèm fin klike sou paramèt map antre nan kont. Lèm fin klike sou kont map m pral nan sa ki an twazyèm pozisyon ki se verifikasyon an 2 etap. Map klike sou 3 ti pwen, map klike sou verifikasyon an 2 etap la. Ikon ki gen 3 ti pwen an, ki an 3 zièm pozisyon. Lèm fin klike sou li, ou wè yo ban mwen pam nan li aktive. Yo ban mwen posib pou m dezaktive li, yo ban mwen posibilite pou m chanje pin nan, pou m modifye l. Men map fèl devan nou, map dezaktive li. M dezaktive li, m klike sou dezaktive. Kounya la, sa ki vin parèt, yo banm posiblite kounya la pou mwen aktive l. Map klike sou aktive. Map klike sou aktive. Kounya la yo mande pou mwen antre kòd pin a 6 chif la. Ke mwen vle aktive a. Yo mande pou mwen konfime li kounya. Map konfime l. Yo di m li pa koresponn. Map fè bak. Donk map korije l. Ok. M rantre. Kounya la, yo di m pou mwen antre, ajoute yon, sezi, ajoute yon adrès imèl. Pou m sezi yon adrès imèl. Map antre yon adrès imèl. epi valide tout bon epi m fè suivant m ap re antre adrès imèl mwen ankò yo mande m pou m konfime l m konfime l epi m klike anba nèt la sou sovgade m tape sou sovgade yo di m parametraj la li an kou li aktive ou wè la verifikasyon an 2 etap e aktive e lòske li fin aktive w ap wè ke. Menm jan ke li te swa m nan lè m te antre la m pot ko dezaktive la wap wè ti wonn nan li gen yon ti vye bò kote sa vle di li tcheke li aktive e map desann anba nèt la pou ke nou kapab tèmine aksyon sa ke nou sot fè a nou ap klike sou tèmi tèmine lòske nou fin klike sou tèmine nou ap wè ke jan ke m te di nou an nan ti wonn nan nou wè yon ti vye sa vle di li aktive. E nap wè yo nan ekriti nan ki pa anba a ki yo di la verifikasyon an de etap est aktive. Vous allez devoir saisir votre pin lorsque vous enregistrez votre numéro de téléphone avec WhatsApp à nouveau. Wè, lorsque tou ou pral gen pou ou antre numéro sa pa gen sou yon lòt bwat pou kapab itilize menm kont sa ke ou menm ou gen sou bwat sa pou le moman la, yap mande ou kòd pin nan. San li menm ou pap kapab fèl. Sa vin nou kap nap konkli pou nou jou tou lap difisil pou menm ke yon moun li menm nan li gen nimewo si non menm yon lòt sim li gen yon sim men se menm nimewo la lap difisil pou ke li menm nan li itilize menm kont ou an pou li itilize menm kont ou te genyen an fòk li konnen li antre kòd pin sa dòdeka kontrè li pap ka itilize l lap itilize kont pal avèk fonksyon sa nan whatsapp yon kont. WhatsApp ke yon moun genyen lòske ou aktive verifikasyon 2 etap la li rele w chè mèt chè mètrès e li se vrèman yon kont pèsonèl yo ba w posiblite la pou chanje pin nan si w vle chanje l wap klike sou dezyèm nan chanje le pin men m pap chanje pa m nan m retounen yo ba w posiblite la ankò pou w modifye adrès la. Email adrès elektwonik lan men m pap modifye adrès elektwonik lan mwen fè bak ebyen zanmi m se tutoriel sa ke nou te pote pou ou nou di w mèsi pou ou menm ki tap tande nou e gade nou ansanm avèk anpil atansyon nou ap mande pou ke ou menm ou abòne pou ke ou subscribe ansanm avèk chanèl youtube la. E like videyo a si tout fwa ke ou jije sa ki tap di yo te itil ou te enteresan. Pataje videyo a ansanm avèk yon zanmi ou yon yon fanmi ou ke ou menm ou jije li enpòtan pou konnen sa yo tou. Pou ke li menm li sekirize kont WhatsApp li menm jan ke ou menm ou sot aprann fason pou ou fè sa.